Nan moman sa, an Repiblik Dominikèn, nou nan faz 2 reyouvèti peyi a. Oparavan, tout moun te oblije konfine e ke yo ranfòse konfinman avèk kouvrefe. Kounye a la, ti antrepriz yo kòmanse ap reouvè. Kounye a la, antrepriz ki gen 50 pèsonèl gen dwa kòmanse reouvri. Donk, nan sans sa ou ka di gen yon sòt de. diminisyon sou restriksyon e konfinman yo paske gouvènman an lanse sa yo rele yon konvivyalite avèk viris la. Donk li bay tout konsèy avèk konsiyn pou moun yo swiv nan peryòd sa pandan ke y ap eseye reouvri peyi a. Mwen menm pèsonèlman m toujou konfine. Travay mwen poko prè pou li reouvri paske nou plis ke 300 jiska 500 Ajan k ap travay kote nan espas kote nou ye a. Donk, nou poko genyen aksè, nou poko gen feu vert, nou poko, moman poko favorab pou nou ta ale nan lieu de travay nou. Donk, nan sans sa, m ka di mwen menm, m toujou nan konfinman. M aplike tout konsiy sanitè pou m ka pwoteje tèt mwen, fanmi m ak pitit mwen. Tankou pa egzanp, si m gen yon ijans pou m soti, lè m ap rantre, premyèman, mwen retire tout rad ki sou mwen depi nan pòt, mwen mete yo yon kote pou l al lave, m pa reyitilize yo ankò. Sa se de un. Mwen genyen e dra di klowòks, mwen genyen e hand sanitizer, e mwen genyen tout. Eleman pou ijyèn pèsonèl avèk anviwònman nou. Youn ap veye sou lòt. Si tout fwa gen yon etranje ki pote yon bagay, nou raple youn lòt pou nou netwaye bagay la, dezenfekte li anvan nou fè izaj ladan l. M toujou ap veye sou pitit mwen, m toujou ap veye sou madanm mwen, madanm mwen ap veye sou mwen. Menm pitit mwen li menm dèfwa l ap wè sou mwen, papi ou poko lave men w non. Papi ou soti ou pa retire sou yo epi yo non. M ka di an gwo sitiyasyon ekonomik ayisyen k ap viv nan peyi a nan Sendomeng difisil anpil. Si se pa t espri solidarite ki te genyen m panse ke mizè oubyen grangou te ka tiye plis ayisyen ke menm viris la. Imajine w resaman la, m p ap di non moun, kote ke moun nan ap vin mande w, silvouplè èske m ka fè l kado yon ti goblè dlo? Oubyen moun nan vin mande w yon ti kal suk. Se ke menm moun sa w konnen ki konn ap travay e ke li te kapab gen mwayen pou l te ka jwenn bagay preliminè sa yo, sa sèlman sifi pou dekri w ki nan degre li afekte yon Ayisyen. Donk, an gwo, m ka di sitiyasyon an plis ke grav ke jan yon moun ki pap viv nan peyi a ta panse. M ka di, pou kominote ayisyèn nan, la majorite afekte pa sitiyasyon sa, swa sanitè, o ekonomik men li plis e afekte ayisyen yo ekonomikman men pou ki rezon se ke kominote nou an se te te deja nan yon sektè alò pou la majorite te deja nan yon sektè ekonomik fèb le pli souvan se ti e se ti travay se ti machann kap degaje yo nan lari an se moun ki nan konstriksyon e nou te deja konnen ke sektè konstriksyon an te gentan te fèmen E donk nan sans sa li afekte ayisyen an fò. Sitiyasyon ayisyen yo an Repiblik Dominikèn alò pou la majorite te deja difisil deja. Donk pou 3 dènye mwa sa yo k sot pase la gen moun e m ka di sitiyasyon yo plis ke agrave. Mezanmi nap viv nan dènye tan la n vrèman pa konprann sa kap. pase konsa. Paske nou nan yon peyi nou pa ka jwenn travay, pa gen anyen pou moun fonksyone paske gon kesyon de kowona ki pran peyi an la. Bon men, yè pou rive jodi an la, gen yon panyòl ki mouri men nan kay kote l te ye a li mouri a pa menm gen polis vini pou vin pran moun sa yo pou al mete moun yo nan karantèn. Bon kote nou ye a nan menm ansekirite menm. Bon m pa konn sa n pral fè. Jèn tankou m te karese l peyi m pa rapò de jan y ap fonksyone manifestasyon tout jounen, lekòl bloke, jan se kite lekòl mwen vini se bitasyon lavi miyò. Men defen pou mwen vin kwaze yon maladi kowonaviris k ap ravaje lemond antye koz mwen pa ka mennen yon bon vi nan Sendomeng. Jounen jodi a m ap fè m ka fè 2 mwa, 3 mwa san travay m chita jis se Bondye k ap pwoteje m a maladi a antanke Ayisyen.

Priye Bondye pou pou Bondye pou ton chanjman pou ton chanjman pou nou wè amdou la pou ton fwi pou nou wè samdou la pase pase gen moun gen moun ki ta renmen nan plas nou la kote nou kanpe a la nap pale nap pale la nap bat nap bat dyol dok nap fè dyol dyalog la men ou pa kapab wè amdou la men akoz korona a tou men gen Gen anpil moun ki mouri isit tou, gen anpil moun, anpil moun, anpil moun, anpil moun ki pèdi lavi yo, anpil moun ki pèdi lavi yo. Men nou menm, nou menm, nou menm, nou menm, nou menm Ayisyen, donk e, gon ba, gon jan, gon jan, gon jan yo di sa ye, men lè se malere ou ye, Bondye pa ka pran tout chay la konsa w, Amdoula, konprann, Bondye pa ka pran tout chay la konsa pou l lage sou ou, wè sa m di la, men, men kanmenm, anba kowona a, apre Bondye, n ap goumen. Se korona sa bay anpil pwoblèm wi. Dat peyi a fèmen moun pa ka travay, chitan kolonez moun yon ti monnen kòb ou fin gate l men kounye a sa w te genyen fini, moun pa konn sa wap manje sa w pap manje. Nan ki pwoblèm nou pral ak yo e moun pa konn kilè bagay sa ap fini, kilè l pap fini. Mwen m sezi m pa konn kote pou nou fè kot pou nou pa fè. Ta di nan al nou kite n al Ayiti, Ayiti pi mal pase pako. Son maladi yo pa konn kot nap kouri fè avèk. Sa nou ka fè? San mouvan pa gen mouvan nou ka fè kisa moun te genyen sere sa gentan fin pase knya nan lari a non ye la nan peyi a non ye san anyen pa gen travay tout bagay fèmen pa gen travay pou moun fè vre menm sa nou ka fè nou nan men Bondye Bondye konn sa lap fè pou nou avèk pèp la. Mwen menm map lanse yon apèl a gouvènman ayisyen an sa se yon apèl an urjans donk tout swè ke m te ka genyen se m ta swete ke mesaj sa rive jwenn a minis Ministè Ayisyen k ap viv deyò yo pou li fè kou Mèt Jan Jak pou l retire nan pakej bidjè a yon sipò pou Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo. M ta swete ke. Nou menm nou fè video sa sikile jiskaske l rive nan zòrèy yo paske gen yon sitiyasyon ki plis ke ijan pou Ayisyen k ap viv Repiblik Dominikèn.